Bonjou e tout franksen yo, nou kontan pou te lakay yo. Jodi a nou pote yon bon enfòmasyon pou ou menm. E ou menm ki gen kanal YouTube nou pral eksplike ou kòman ou kapab devlope yon chèn YouTube. E gen anpil. Gen anpil moun ki twouve pou ki yo ka nan YouTube li trè difisil. Li pa difisil, men se bon sans. Alò lè nou pale de bon sans, ki bon sans ou dwe genyen pou kab kreye yon chèn YouTube? Nimewo 1, ou dwe respekte lè règ lan e di patenè YouTube. Epi ou bezwen respekte tou tout konsiy YouTube ba ou yo. E gen moun ki pwan nan ki pwan nan zatrap sa a ki pa arive a yon nivo ke yo te bezwen rive avèk yon chèn YouTube. Men jodi a nou pote yon enfòmasyon pou ou menm ki trè trè trè ki trè trè bòn konsènan sa wap kapab devlope chèn YouTube ou a. Nimewo 1, kisa w. Ki sa ki pli enpòtan, plis plis enpòtan pou ka pou ka kreye yon chèn YouTube? Nimewo 1, ou bezwen gen sa ki lakay ou, devouman. E ou bezwen gen sa ki lakay ou e rapidite. Alò lè w pale de rapidite, nenpòt sa w ap fè, ou dwe gen gete nan sa w ap fè a. E twazyèmman, ou bezwen gen sa ki lakay ou, pasyans. Gen anpil moun ki kouri ki kreye yon chèn YouTube, yo pa gen yon deviz kote yo vle rive. Yo pa gen yon objektif ki sa yo dwe fè, kòman yo kapab konkeri sa yo dwe fè a. An nou jodi a, tout sa nou panse ki pa plis enposib pou ou menm, ki yo te ka di plis difisil pou ou menm yo, nou ou pa jwenn tout la. jodi ansanm avèk ou. E pa bliye tou yon chèn YouTube, alò YouTube se yon platfòm. E kisa ou fè sou YouTube dabò? Ou gade videyo, ou pibliye videyo, ou fè anpil lòt bagay toujou sou YouTube. Men tou, ou bezwen respekte règ jwèt la. Règ jwèt la se kisa li ye? Nan videyo wap pibliye yo fòw evite pa pibliye videyo moun. Youtube trè trè mete aksan sou sa. Siw ap mete yon mizik an background nan videyo a, fòw veye tou si mizik la pa gen copyright. Si mizik la gen copyright ladann, youtube gen ou gen tout sans, tout chans pou youtube elimine videyo sa oubyen poul elimine poul. E fè disparèt chèn youtube sa. E kòman w kapab jwenn, kòman w kapab konnen si yon mizik gen copyright ladan l. N ap vini a sa pou pi devan nan videyo sa. E si n pa ta gentan pale de sa, nou fè w pwomès, pwochèn videyo nou gen pou n pibliye sou menm si kap fè swivi videyo sa, n ap vini avèk enfòmasyon plis pou ou. Wi pou n kapab avanse. Konbyen abòne ou dwe genyen pou kap monetize sou youtube? Ou bezwen genyen 1000 abòne Men apre 1000 abòne sa Eske wap ka monetize? Non Li gen yon afè de 42 mil minit ke ou sipoze e akonpli Ki est egal 4 mil e 4 mil è Pandan 1 an 1000 abone sa ou dwe fèl pandan 1 an Youtube baw 1 an pou ka travay pou fè 1000 abone a alò sou sa depan nan travay wap fè a ou ka fè 1000 abone nan 1 mwa nan 2 mwa 4000 è a ki rele 42000 minit lan e an plis ou ka fèl nan mwens ke 1 mwa 2 mwa sa pral depan ki travay ou fè kòman moun yo pataje videyo yo kòman moun yo gade videyo yo. Lòt bagay ou dwe konn ankò sou YouTube. Kòman YouTube peye? Kòman ou ka monetize? Nimewo 1, apre 1000 abòne ou genyen an, gen yon ti paramèt ki pral parèt nou pral afich yon videyo pou ou apre kote ti men kote ki di s'inscrire. Otomatikman ou fin gen 1000 abòne sa. YouTube pral montre w, pral e afiche yon api, yon paramèt nan menm paramèt monetizasyon an kòw kab aktive e monetizasyon an. M konnen pi gwo kesyon kap wap poze tèt ou nan moman sa, konbyen kòb YouTube peye? Youtube kòmanse peye youtuber yo oubyen mèt chèn youtube la a pati de 100 dola ou dwe 100 dola tèt ou grat ou ta ou pwal kouri fè 100 dola ou pwal kouri pou ka fè 100 dola tou se enpòtan wi e konsa tou ou ka gon chèn youtube ou pa janm ka monetize l si w pran dwa dotè ladann gen ou ka pa ka monetize si youtube pa arive elimine chèn youtube sa a. ou pap monetize. Gen video tou ki gen chèn ki gen dwa dotè ladanl. Si youtube pa eliminel video sa pap monetize. Petèt son pawòl ou di nan video sa. Petèt se mizik ou mete nan video a ki fè video pa monetize. E lòt bagay ankò ou bezwen konnen plis sou youtube. Se respekte le konsiy. de YouTube. Nimewo 1, kisa konsiy yo ye? Evite pataje videyo ki di anpil sou anpil mo sal ladan, sa yo di sotiz yo. Se evite pataje videyo ke timoun pa gade. Evite pataje tou videyo. Pònografik YouTube trè trè trè trè otomatik mwen pibye yon jan de videyo konsa YouTube ap eliminel epi de evite pibliye videyo tou kote ki gen seksyalite ladann evite pataje videyo kote wap di e bay ti depi ou pale de ti poud la ou gentan ou pa vle dil la ou gentan wè sal ye evite fè yon seri de Movez dir des di de movez pawol eu nan video yo konsa si w respekte tout bagay sa youtube ap vreman wap vin patenè youtube lòt bagay tou ou sipoze konnen ankò ki jan de video ou sipoze konnen ou de pibliye su youtube pou ka fè anpil abone sa pral depan de ou menm. Si te komedi, komedi. Si te afè sosyal, afè sosyal. Si te foutbòl, foutbòl. Si te pale de mizik, pale de mizik. Si te spò, spò. E tout bagay sa yo fè pati e YouTube vwèman kapab avanse pou. E gen plis lòt bagay ankò ou sipoze konnen sou YouTube. Sa ou dwe konnen plis sou YouTube, ki sa ou dwe ye? Ou bezwen gen pasyans lè w kreye yon chèn YouTube. Gen moun ki kreye yon chèn YouTube ki panse li pral mache rapid. E m ap di w byen, Ayisyen pa ede Ayisyen nan sans sa. Ou ka sezi mande yon Ayisyen pou l kapab abone avèk chèn YouTube ou a, li p ap abone. E konsa tou Ayisyen ka fin abone avèk chèn YouTube ou a, e kè w ap gade videyo sou chèn ou a, malgre li wè videyo a, sa l bezwen li jwenn li, li p ap abone ansanm avè w. Ou te panse mwen gentan sil abone ansanm avew se kob ou pwal fè gen anpil moun ki gen yon chèn YouTube li pa kreye chèn YouTube la pou fè kob li jis kreyel pou ede e pou bal des enfòmasyon e si YouTube menm jan map fè la a gen seri de video nou pwal fè pou nou moutre yon seri de trik ki sou YouTube e si ou te renmen video a pa ezite pataje video sa yo pou nou silvouplè ou ka pataje sou Facebook. sou group yo ou ka patajel e kelkeswa kotew ou ye sou group whatsapp sou instagram sou twitter nap mande ou kapab pataje video sa ou kapab like video nou yo pou nou e sou wè nan chèn youtube sou wè e sou wè ke chèn youtube nou an wap wè nou fenk komanse paske nou gen anviron 256 abone. Ou wè nou fèk kòmanse, men nou pwale pèzibleman. E gen yon bagay nou ta bliye di w tou bòs, ou ka mansyone, ou ka mete aksan sou sa. Ki sa l ye? Se pwen lòt bagay chèn youtube pa, e lòt moun, gen yon videyo, gen yon moun pataje sou youtube. Se evite pwen ou mete sou chèn paw yo. Sa YouTube vrèman asante sou sa. Epi respekte imaj moun. Lè di w respekte imaj moun, pa kouri pataje nenpòt imaj ou jwenn. Petèt ou ka pataje, ou ka pataje yon imaj, YouTube, YouTube ba w sanksyon, li elimine chèn YouTube sa. E nou trè kontan dèske ou te ansanm avèk nou. Pa bliye pataje video yo silvouplè. Se sèl yon fason w ka kolabore ansanm avèk nou. E se yon fason tou w ka kolabore ansanm avèk nou k ap fè video a. Sa vle di ki lè w like video nou, se di w di travay la byen fèt. Lè w abone, se pou w ankouraje nou. Ou konn yon bagay, m pral di w li trè vrèman bon. Ou konn lè yon fi prepare yon bèl tab pou ou menm. Yon tab ki gen tout sòt de nouriti ladan l. Yon tab ki van ki gen tout sòt de manje ladan l. Lè w fin manje manje sa yo, w ap di cheri, Waww! Mwen kontan jan w te fè manje a. Mwen kontan jan w te fè bagay yo. Mwen kontan jan w te fè e jan w te prepare nouriti a pou nou. Alò, se konsa nou ye tou. Nenpòt sa ou fè pou nou, n ap remèsye ou. Mèsi, nou trè kontan pou te pou nou te ansanm avèk ou. Pa ezite pataje videyo. Babay, a la pwochèn. Se toujou zanmi w. Nou la pou nou pote enfòmasyon pou ou.